Suspens! Pa fèm soufri di m. Jane, kenbe kè w. Ou wè si kè w pa bon, li ka tou rete. Ako men, m santi byen m ap pèdi tè. Men di m, pa kite m soufri di m non. Se nan bwa yo fouye tanbou. Lè yo fin fouye l nan bwa, sanba tonè l l ap bat. Voye je w lòt bò a pou w wè. Li la tou, voye je w la pou w wè.

Jesi, ou konn sa k banm anpil pwoblèm? Se paske jiskaprezan, m poko janm ka antame sijè sa ansanm avèk Nil. Nil se yon fi ki trè sansib. Li marye ak Jaki se vre, men li toujou renmen Makentòch. Se vre?
Wi.
Jesi, ou wè lè fi sa ap esplike w kòman li menm ak Makentòch te ye, jan moun sa yo te renmen, Humm tèt chaje. Rezon ki fè Macintosh antre nan lame amerikèn. Se bagay pou dlo kouri nan je w wi. Humm Mondy.
Gen de gason ou konn genyen nan men w. Se gason vre wi Mondy. Ah Jesi ou mèt di sa fò. Sa se vre. Men bagay sa a. Si tout bon Macintosh pa ta mouri. Sa k pral pase.
Pitit. Bagay yo pral mangonmen.

Wilfrid kap pale avw la wi. Wilfrid Ah bon enteresant ou rele sa? Menm fèt kare fè enteresant. Poze son E mwen kap pale avw la wi sak pase w la. Wilfrid lage m. Poze son E Wilfrid kap pale avw la wi. Poze son. Se Cedie li bon ki voye m ankò kote w la wi. Voye m ankò pou fè kisa? Pou w retounen avèk 2 ti grenn patat ou yo la ankò? Se Cedie li bon ki voye w ankò pou. Kot lajan an?

Bon.
Jaan. Apa sot manke mouri nan menm la a. Kòmè.
Lanmò te ka twò piti pou mwen.
Men m pa konprann. Pou jan w son ti granmoun ki tèktèk. Pou toujou nan tout sòs. Pou kite ti sòs sa a manke trangle w. Ken bagay se nan rèv sèlman pou ta wè yo. Kounya je w klè wap gade yo.
Si se pou rèv. M fè ti rèv sa yo deja. Ki sa w di m la Angel? Sa w tande a. Mezanmi kòmè. Sak ta di sa. Ou wè. Pou jan Milou te fè Jiji konfyans.
Men pwason te fè dlo konfyans. Men se dlo wi kwit li.
Ou wè chak fwa m rete map gade map tande bagay sa yo ooh yo fè tèt mwen vire
Jeanne m pap pran sa nan men w ankò non Jeanne. Gen lè son bouton ou genyen pou endispoze. Ban m wè men w. Wè e kèk rimòt sou ou. E kòmande ou kòmande dispozisyon pa w yo.
Kòmè, pa di sa non. Se konnen ou pa konnen ki valè mizè Jaki ap fè Milou pase wi. Sèlman Jane.
Piga w al rakonte. Milou, ou te wè Jiji ak Jaki non. Ou byen pwòp nan paradi w. San pwoblèm. Piko al nwi niche ou nou. Kòmè m pa k kache di w. Kanta pou m pa ta esplike Milou istwa sa a, m ta prefere al nan lanfè tou dwat. O!
Ebyen Jàn, jan w pale a, gen lè w pap janm konvèti ou menm.
Pandan w pale de konvèti a, fò m ta konvèti vre. Wi Jàn, fò w ta konvèti lang ou tou. Paske Labib di w, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Fò w ta chanje. Pa vin dim se preche w anvi preche m la. Mwen paka preche w la. Lè m rete m sonje. Bagay Jiji ak Jaki sa. M poko pre. M pa pre. Loraj te mèt gwonde. Ou wè zen sa fò m gaye l kantmenm. Alò konprann. Si w al di Milou. Jaki ap fè tout bèl flè sa yo ak Jiji. Bagay yo ap gaye wi. Se pou yo gaye menm kòmè. Jiji sanwont trop. Je fi a sèch. Bon sa w gen la. Jiji anraje. Sa w gen la Jaan. Sa kap bon la. Ou wè.
Si Milou paka drese ti zen sa. Map pranl m pasel dèyè. Map kenbe Jiji nan kòlèt.
Tout sa menm. Gade map fese late. Map fout li de twa bel souflet nan djol li poum fel kite sa lap fe a. Bon Jàn, ou fin granmoun, kounye a w bezwen al nan goumen ak jenn fanm? Rete non madanm. Ou konn ki priz pou m ba li pou m fese fanm nan atè.
Ou ensoute mwen. Ki konn tout bagay sa yo de Bilou ak Makentòj. Sa w t ap fè? An palan de Macintosh. Se pou Macintosh antre menm. Poul fè Jacky pèdi gou dyòl li. Jacky fè twòp bagay madanm.
Jou sa humm anpil moun ap tann li. Ki jou lap rive, kilè, pèsonn pa konnen. Chak fwa m rete m sonje Jan milou inosan Pou jan milou ta byen viv avèk jiji Jiji ta touye milou tou Kòmè M santi tèt mwen ap vire Ooh m santi m anvi tonbe kòmè Non Jàn non Jàn eeh non m pap pran sa nan men w. Ki fè mou an pede mache tonbe mwen m toujou la pou m vin kenbe w. Ooh kòmè m di w map tonbe kòmè ou kenbe m se sa w di. Jane si se wè w te wè m la m ale tande. Pou fè w mache tonbe ki fè Angel la li menm pou l mache kenbe w e wè w te wè m. Ooh kòmè pale kite m non wap kite m ooh. Mwen pale Jane.
Jane.
Mèt lan, Papa m ki nan Syèl la, jodi a m vin devan w, mwen vin mande w padon. Padon, Papa, paske m peche. Mwen peche. M panse m te byen aji. Ha, Milou pitit mwen ap soufri. Lè Makentoch mouri, Milou ret on ka pou l pèdi tèt li. Pitit la ret on ka pou l fou nan men m. Devwa antanke manman, se te remarye l tousuit. M panse m te byen aji. Men, dènyèman m al kay Milou, Milou ap lamante. Li di se mwen menm ki mete l nan pwoblèm ke l ye jounen jodi an. Tanpri Senyè, fè m gras. Retire l nan pwoblèm sa a pou mwen. Delivre l. Delivre l, Papa. M konnen ke m pa bon pou m pale avè w. Men jodi a m koube m byen ba devan w. Mwen vin mande w padon. Padon. Paske m mal aji. Mwen te mal aji. M te panse m te byen fè. Men m pa t byen fè. Tanpri Senyè, delivre pitit la pou mwen Senyè, retire l nan soufrans sa ke l ye an, retire chagren nan kè l, si m priye w konsa Papa, se nan non pitit ou ki sa m ye, pov pechè, li menm ki viv, kap renye o syèk ou lè syèk. Amen. Mèsi Senyè.

Pou manmi Edit Ou sot lapriyè Granmèt la? Gen de pwoblèm ou genyen se priye pou priye wi lè w priye ak lafwa Jezi fè wout pou ou li fè chemen pou ou. Oh wi sa se vre.
Bon e ou menm? Sa w vin fè isit la? Ou konn priye tou? Wi manmi Konn priye. Chak chaplè gen kwa yo. Se pou m di w, chak moun gen pwoblèm pa yo. Men gen moun se yo k chèche pwoblèm nan mete nan kò yo wi.
Kòman manmie di t. Y ap antre nan sa k pa regarde yo, y ap manje bannann ak sosis ki pa pou yo. Konsa, y ap tonbe nan pwoblèm.
Ebyen lè konsa, se pou moun sa yo mare tèt yo sere. Ou wè sa m di w la? Pou yo konn kisa pou yo fè. Depi w wè se moun k ap jwe nan jwèt ki pa pou yo, yo la pou tout kòz. Wi, wi, bon, sa se vre. Tout moun se moun, Jiji, men tout moun pa menm. Wi, se vre, se sòtàn e vre, Manmi Edit. M dakò avè w, wi. Pale, jan w ap pale la a, ou sanble yon moun k ap pase m nan betiz.
O! Manmi Edit, poukisa pou m ta pase w nan betiz? Ou se yon moun m konnen trè lontan, e wè m ka di w sa, ou se youn nan moun m respekte anpil.
Ou respekte m anpil. Jiji, tande byen sa m pral di w la. Ou wè lè w byen avèk yon moun, ou byen ak chyen devan pòt lakay li. Ou pa fè l nenpòt bagay. Manmi Edit, m pa konprann. Ou pa konprann?
Ou pral konprann. E ou pral ret trankil. Ret trankil se remèd kò. Mache chèche pa janm dòmi san soupe. E twò grate, kreve kwil.
Premye tit m pral met ajenou m priye la wi. Ou ap priye pou mwen tou? Priye pou ou Jiji? Si m fè yon bagay ki mal, ou ap padone m? Paske Bondye papa nou li padone. Chèche yon kote k gen legliz, kote k gen jèn, al rann temwanyaj ou tande. Manmi Edit.
Jesi, èske w pa wè l pi bon lè w ret poukont ou san w pa fè zanmi? Non Manbo, gen de pwoblèm ou konn gen fòk se yon zanmi k pou remoute moral. Ann pran egzanp, Jiji ansanm avèk Milo. Ou wè kòman yo se de bon zanmi? Pandansetan, se Jiji k ap pran Jaki nan men Milo. Men mwen di yon bagay konsa pa sipoze rive non. Epoutan, li rive devan 2 grenn je nou an wi.
Nan istwa sa, chans mwen wè Zuzu genyen, se paske yo poko kenbe l la men dan le sak wi.
Sa w ap di konsa Jisi? Bon tout kò Jiji anndan sak la epi tou menm w ap pale la men dan le sak. Fè sa w ta dwe. M gen yon bagay pou m di. Men fòk m kenbe l tout bon moun di. Humm!
Podyab! Se sèlman podyab m ta di pou Milou. Se pa chita di podyab podyab Milou non. Se pou Milou regle zafè l. Sispann fè zanmi konfyans ak mari l. Ou wè Jaki?
Li merite yon bon leson. Si se ta vre, Jiji merite youn tou. Konn sa k ban m plis pwoblèm? Jaki chita la banbile kòb li ak fanm deyò, Pandan se tan pa janm banm ale zanmi m yon goud. Ah bon
li pran nan chante. Ki chante sa?
Oh oh
ou pa konn slogan konnya se madan marye fanm deyò pi dous. Ah Paul vye moun Paul vye gason pa konprann wòl yo nèg serye pap di sa ou wè m pa konn sa fè jiskaprezan m poko janm vle gaye bagay sa toujou. Gaye bagay la moun di. Gayel paske mwen m la map tande w gayel.
Nou lese Milo pou dekouvri Jiji avèk 2 grenn je pal. Kilè?
Nan ki tan sa pral rive daprè ou menm? Ou wè, Jiji a tou merit on bon leson. Ki moun li pral ba li?
Poze w Jessie. Men m paka poze m moun di sanm cho m paka poze m. Jessie,

Ou kwè Gina pran kriz nan menm pitit. Saw dim la? Ti piti m pèdi pitit la. M oblije rele Jackie paske map ede rele w m paka jwenn ou nan telefòn.
Ah bon. Men m pa resevwa apèl an absans sou telefòn mwen. Mwen konnen telefòn sa yo lè yo rete yo fè sa yo vle.

Bon jan ane. Nan lè konsa e demen map pati. Kifè w fè map mache vizite konsa. E pa sa non kòmè. Aprè tout sezisman tout strès sa yo. Fòk nou antre kote vin pran souf nou. Jane, ou kwè on jou nap pran souf? Wi nou ka kwè. Men, tout otan moun ap pale, yap fè sak pa sa.